Spò a li mande anpil mwayen e m ta m ta konseye sektè prive a tou kèm t ka di sa ede nou paske san mwayen nou pap ka fè sa nou bezwen fè a imajine w ke paret nan lari yo men chaje talan men imajine w jèn nan ap vin jwe li wè yon pè tenis nan ventenyèm syèk sa vle di se pa posib ou nan ventenyèm syèk ou wè yon pè tenis sa vle di li bizar menm Depi lè m t ap jwe baskèt m te gen pwoblèm sa. Kounye a pwoblèm sa vin pi grav toujou. Ou konprann? Sa vle di nou bezwen mwayen pou spò a ka avanse ok. Sa vle di jan m di an nan dizan kè m kè m wè baskèt la m wè l pi ba toujou. Paske kè m te ka di sa e s on pwojè alontèm ki pou genyen pou spò a ka ka. ka avanse. Jan preferem an Ayiti. Bon kem te gad sa e aktyelman la m twouve e jwè kap jwe yo la kem te gad sa yo manke yo manke foug yo manke foug epi kem te gad sa e Tankou e jwè lontan yo, lè y ap jwe, ou wè jwè a prèske manje balon, tèlman detèmine. Sa vle di, m wè e m pa jwenn sa nan jwè aktyèl yo. Sa vle di, jwè prefere m se Kendy Jean François. Mwen ap di Kendy Jean François, epi aletranje, alepòk 2000 yo, jwè prefere m se te Allan Iverson, aktyèlman la, jwè prefere m se Lebron James. Ok? Coach prefere m pou Ayiti, bon, m ka di, gen antrenè, gen coach. Pou antrenè, se m ka di se Chòv. Paske misye son lejand nan basketball la. Paske misye 90 pou san jwè Ayiti yo se misye ki fòme yo. Ok. Depi sou men menm se misye ki fòme yo antanke antrenè, antanke jwè. M ka di Job, apre sa pou antrenè m ka di se coach Petion. Ok. Apre sa e a letranje, antrenè prefere m se Greg Popovich. Politisyen yo, sa m ka di nou e pran konsyans. Akoze nou menm e anyen pa ka mache nan peyi an. E te espò, e te sinema, nou kraze tout bagay ok. Sa vle di nou melanje tout, nou fè tout bagay, nou politize tout bagay. Menm spò nou politize. Sa vle di ann bay jenès sa yon chans paske. Janm te ka di sa. Menm pou fè aktivite la, ou pa ka jwenn, ou pa ka vin piblik akoz di ensekirite a. E kote l sòti se nan politik. Janm te ka di sa politisyen yo, bay jenès la yon chans, bay peyi a yon chans. Paske janm te ka di sa nou anvi viv. Li pa posib pou tout jèn se yon sèl vizyon yo gen se kite peyi a. Li pa posib ok. E nou pa fouti alèz aletranje ki an Ayiti. Sa vle di pran konsyans, ban nou yon chans pou nou ka viv nan peyi nou, pou nou ka viv lakay nou. Apre sa pou fanatik basketball yo, mwen ka sipòte avèch yo, m di nou mèsi. Si avèch ka vivan la, m ka di se pati gras a nou menm. Chak moun vin nan match la, menm gen achat yon biyè pou 25 goud, nou ede avèch. Paske avèch pa gen sponsor. Ok. Lè n ap fè aktivite, pou n peye abit, minimòm fò n gen 3000 goud pa jou. Ayiti pa ka san Lomel pa posib. Se lè n vin nan match la chon biyè nou pran pili moun piyay pito. Map map di nou mèsi lè avè chon yon pòs toujou patajel epi vin nan match se konsa n ka sipòte nou. E pa lò moun ba w milyon li ede w. Wè sa m di w la? Ou konn a fè yon pòs avè m moun nan ba w ba w yon like yon pataje son èd li ye ok. Wap fè yon aktivite la moun nan vin nan aktivite a depi yon biyè son èd li ye. Wè sa m di w la? Wap fè yon aktivite la yo fè ba w la moun nan achte yon bidon dlo son èd li ye. Pase kob sa wap HPET li vle poul peye abit yo ok poul peye ti pèsonèl yo ok e dayè lèt fwa aktivite tou gen machann nan zòn nan yo envite yo vin vann yo pa pran kob nan men yo pou yo ka rantre yon ti kob ok avle di tout tout sa yo san nou patap posib map di nou mèsi epi toujou sipòte avle avle pa anyen san nou mèsi.